Mwen se Jean Junior Celestin, m ap travay pou radyo Magik 9 ak jounal Le Nouvelliste. M gen 2 kesyon. Premyè kesyon an sou Magik 9 nan koumansman mwa janvye a ou te fè eta de wout nò e sid ki ta kapab debloke avan le 7 fevriye. Ou te menm pale de yon plan direktè jeneral lapolis la Vladimir Paraison te soumèt ki selon ou menm te parèt konvenkan. Donk mizanplas sa yo kòman yo ye? Eske nou toujou dan lè tan? Pou nou ta gen 2 wout nasyonal tankou Nò e Sid kapital la ki debloke avan le 7 fevriye. Bon, sa se pa yon kesyon, se sitou yon preyokipasyon popilasyon an. Lapolis, FADH, antouka fòs lòd yo, ap fè operasyon depi kèk tan. Ou pale la de avanse ki fèt nan santrevil, de nou nan Kwadèboukè, men pa janm gen yon chèf de gang veritableman ki netralize, ki arete. Pou ki sa? Epi dezyèm kesyon pa m nan, gen lapolis Fòs Lame Dayiti, Task Fòs, e Direktè Jeneral Lapolis la konfime nan konferans de près li te genyen nan koumansman mwa janvye a genyen 2 militè kontraktyèl prive ki nan operasyon yo tou. Mentnan puiske m sipoze yo pa gen menm filozofi, Lapolis, Lame Dayiti e lè militè prive, kòman kowòdinasyon an fèt sou le teren?
Mèsi pou premye pati nan sa w te di a nan kesyon poze yo. Ou te mande, ou te di m te fè yon deklarasyon sou majik 9. Bon efektivman, nan moman m te di sa mwen menm m te min li. Ou konprann mwen te min li e si m te gen pou m redi l nan menm moman ankò m ta konn te ka di l. Se paske jisteman mwen m panse sof ke Nou pa t prevwa ke tibilans politik ki t ap vini apre yo, pa egzanp rimè koudeta ki te vin kounye a, chèf polis la te oblije kanpe sou operasyon, avanse sou operasyon li yo. Li te vin priyorize ranfòse de sit estratejik epi anviwònman imedya yon seri de zòn, de pwen kle nan kapital la avèk blende ki te enplike nan operasyon sa yo. Donk, m kwè ke nou ti nan konstate l, nou te fè omwen youn a de semèn nou pa santi ki te gen operasyon ankò, paske jisteman kounye a la, nan moman an, yo te blije kanpe kounye a la pou te ka reponn a Lòt te obligasyon ke pnh te genyen, sitou nan pwoteksyon sit stratejik yo, nan apwòch, nan tibilans politik ki te kreye a. Tout moun te konnen l, tout moun te wè l. Donk, sa a se sa k te ralanti avanse yo, ki fè n pa rive kote n te vle rive a. Se sa k fè m di sa m te di a, m te min li, m pa, nan moman ke m te di l li a, m te genyen tout done yo ki te montre ke nan kad avanse n t ap fè yo, donk, li te pwobab pou n te rive a sa. Avèk ouvèti wout sid la, avèk ouvèti wout nò la. Donk, bon, malerezman, nou, sa te rive nan kad politik ki te vin fè mobilize resous yo sou lòt kote. Men nou reprann, lapolis la lalo reprann sa n ap rele operasyon yo. Men nou wè se pa a plen rejim. Sa vle di w yo kòmanse, se ti tèk bowonn y ap fè nan sa w wè Kouri Kalèb Bouke a, se yon ti tèk bowonn nan sa yo te ka fè. Yo, sa yo te gen pou yo te fè tou. Donk, mwen m panse. Avèk kòdinasyon nou genyen la, avèk sinèji ki la, n'ap pwobableman y'ap rive fè sa n sa n te di k'ap fèt la. Men kòm mwen di, le fèt ke tout fòs yo te vin, tout resous yo, ke l te imèn, ke l te materyèl yo te vin mobilize nan afè tibulans politik e ke lapolis te oblije avèk menm blende sa yo, okipe yon seri de zòn stratejik, de sit stratejik, donk ki fè n pa ta avanse rive a sa n te sa m te di sou Novelis la. Donk dezyèm bagay ou te di kounye a se te Chèf de gang netralize. Mwen m panse tande, lè w ap batay ou konnen ou gen yon objektif, gen yon premye objektif. Si nan pandan batay la, paske batay la long, gen yon batay ki kout, si nan pandan w ap batay la, Ou jwenn, kòm si m ta di w, dè difikilte pou w atenn objektif ou a. Ou pa ka kanpe batay la pou otan. Ou pa ka kanpe batay la pou otan. Lè sa kounye w ka chanje estrateji. E m panse se sa k rive la jodi a la. Lè pa egzanp sa k pase Kwadèboukè a li resan, ann bann pran egzanp, kote ke nou wè gen yon pakèt bann ti chèf trè koni ki tonbe. Si pa egzanp gen yon batay epi kounye a yo di m vizon chèf de gang. M pa janm pran youn. Ou konprann sa m pou la? E ann di m te pran youn. Strikti a rete an plas. Gen youn ladan yo nan ti piti yo pral emèje kòm chèf. Donk, e si kounye a ann chanje estrateji epi m kraze strik, lapolis kraze estrikti yo, sètadi tout eleman kounye a ki la pou batay yo? Chèf yo ap vin poukont yo. Yon jeneral san lame pa gen, e pa jeneral li ye. Sa k ap pase lè sa a? Donk, m panse se nan kad sa a nou ye la a jodi a. ki fè nou yo sa vle di a chanje se pa ke nou nou bliye premye objektif la non objektif la tou ou kenbe wi sa vle di ou si gen opòtinite pou pandan ke m chanje estrateji a pou m atenn objektif premye an m ap fè l wi men il se trouve ke nou pa ka rete sèlman fokis sou sa n ap pèdi tan nan sa nou konnen n pa avanse epi pandansetan mesye yo menm yo t ap vale teren jodi a kisa w wè ou wè ke Avèk sa lapolis mete an plas kòm dispozitif, e jan ap batay la tou, nou wè konprann kouman se ke nan ka sa yo, yo twouve wè estrateji a bon. Si yo kraze estrikti yo, tout nèg ki ozalantou yo, epi yo wete chèf la pou kont li konnen sa k ap pase. Chèf la pa pral gen lechwa non. Donk se mwen se map pale avè w an tèm de kòm si te bon m son militè, taktisyen e ot, donk mwen se konsa m wè l. Lè w ap mennen yon batay, Ou gen yon objektif premye, wè w pa ka atenn li, ou ka chanje estrateji epi kounye a la tout anpil nan ou kenbe menm objektif la wi men fòk se yon batay pou genyen e finalite batay la ki konte donk kounye a la se mwen panse se nan faz sa nou ye.